Medam mesye chè zami bonjour se avèk ou frè Louis Max Manassé pou ti koze profetik jodi a se vandredi se yon plezi pou nou kapab ansanm pou nou kapab fè ti koze profetik map mande ou Abòne chèn nan. Nou bezwen anviwon 50 moun, 50 moun abòne pou nou kapab fè Ti Koze Pwofetik en vivo, online. Map mande w chak abòne banm yon grenn abòne pou travay la kapab fèt. Jistavan ke nou rantre nan Ti Koze Pwofetik nou pou jodi an. Koube tèt ou sansibleman tandike nou pral priye Bondye. Etènèl notre grand Dieu notre Père, maten ankò nanm nou beni non w e egzalte non w pou gras ou pou byenfè w manifeste anvè nou. Alòske w fè nou dòmi nou leve maten an byen vivan kote ansanble nou pral etidye pawòl ou. Ke Sentespri ou kapab akonpaye nou. Beni moman sa pou nou, fè nou gras. Padone peche nou, nou priye w konsa o non de Jezi. Amen. Medam, mesye, chè zami, vandredi pase, m te mande w pou kapab mete ekri, note pou mwen 2 mo. Le mo Istorik e le mo scatologic e n te byen defini mo sa yo a. Si w te etidye avèk nou, ekri amèn, ekri amèn nan kòmantè a pou n wè kantite moun ki te etidye avèk nou. Jodi an m pral ba w yon vèsè pou w kapab note pou nou. Ekri l yon kote, paske vèsè sa a se yon vèsè n ap rankontre anpil. Se Apokalips chapitre 12 le vèsè 17. Apokalips chapitre 12 le vèsè 17. E m ap resi, m ap li l pou ou. E le dragon fi irite kontre la fam, e il s'en alla, Fè lagè o rès de sa posterite, a se ki gad lè kòmannman de Dye e ki on le temwanyaj de Jezi. Ekri vèsè sa pou nou kote, e vèsè sa se on vèsè kle a travè le livre de l'Apocalypse. Pou nou ki ap li liv pwofetik yo, vèsè sa fè an sòt ke, pou w note l, pou w mete yon kote apa, paske se yon vèsè enpòtan, trè enpòtan pou moun ki ap li liv pwofetik yo. Jodi an, tit m gen avèk ou se Le Reste. Se tit ti koze pwofetik pou jodi an. Se Le Reste.

Satan le dyab, le dragon, li te irite kontre Bondye. M kontan pou m di w, jodi an, si n ap viv moman sa yo an, Se paske gen yon gè kosmik, gè kosmik lan li te kòmanse depi nan syèl la. Lè w ap pale de gè kosmik, w ap pale gè kontre Satan e Jezikri. Nou wè dragon an li te irite kontre la fam. Note sa pou mwen, e trè enpòtan. Lè w ap pale de la fam a travè le liv de l'Apocalypst, w ap pale de legliz. Legliz, sè se ki gad le kòmandman de Dye e ki yon le temwanyaj de Jezi. Ebyen, dragon an te irite kontre fam nan e li gen pou l kapab fè gè avèk li. E se sa k fè, nan konfli kosmik ki te eklate nan syèl la, kote Satan pa t vle adore Bondye, Satan pa t vle bay Bondye glwa, pa ògèy, paske se ògèy ki monte nan tèt li ki fè l te wè li pou anj ke l te ye an, li te tèlman enpòtan, ebyen, li te dwe jwenn moun k ap bay glwa. te dwe jwenn anj kap bay glwa. E ògèy te moute nan kè li, e i pwal rebele kontre Bondye, e Bondye pwal presipite Satan le dyab su la tè. E se sa ki fè jounen jodi an, si ou wè gen mal, se tout bagay sa yo a, se konfli kosmik sa, ki fè gen yon litij, gen yon, ou mèt di yon batay, antre le byen e le mal. Men m kontan pou m di w, moun ki gen pou viktorye a, li rele Jezi de Nazarèt. E, batay ou byen pou n pa di gè sa a, l ap fèt kont se ki gad le kòmandman de Dye. Lè w pale de se ki gad le kòmandman de Dye, ki se la fam, se le rès, yon ti rès, yon ti ponyen, yo pap anpil. E se sa k fè, m pral envite w pou w kapab gade avèk mwen ki sa Ellen White di an se ki konsèn le rès. Se yon Se yn misyon enposib al dan yon tan difisil. Lè w pale de le reste, se yon misyon di enposib an tan difisil. Medam, mesye, chè zami, lè w pale de le reste, Ebyen, rès sa, se li nap pale atravè Apokalip chapitre 12, le vèsè 17. Ebyen, rès sa, nou wè atravè la Bib, li mansyone plizyè fwa. Toujou gon ti ponyen, toujou gon ti rès ki gade la fwa, ki gade le kòmandman de Dye. E se sa nou jwenn atravè Jenèz chapitre 6, vèsè premye a 5, nan epòk Noye, Te genyen yon ti rèst. Al li vèsè sa a lakay ou. Jenèz chapitre 6 vèsè premye a senk. Te gen yon ti rès. Ti rès sa a, se lafamiy Noye. Malgre Noye fè sanventa ap preche pou pèp lan chanje, pou pèp lan asepte Jezi, pou pèp lan adore Bondye, Men malerezman, yo pa t fè pedka de mesaj Noye an. E, lè delij lan vini, ebyen te gen yon ti rès, ti rès sa a, se fanmiy Noye. Se sa nou jwenn atravè Labib. Gen yon ti rès ankò. Se, se, ou vin tire sa atravè le pèp d'Israël nan dezè a, sur le mont Sinaï. Ebyen, lè Moïse al resevwa les dix commandements pou l pote bay pèp la, ebyen, An absans Moyiz, e n te etidye sa nan leson pase an, ebyen ti rès pèp la, li fè yon ti bèf annò pou yo kapab adore. Paske Moyiz pase yon ti tan li pa vini, yo di fò yo gen yon dye, fò gen yon moun k ap mennen yo, ebyen yo fè yon ti bèf annò pou yo kapab adore. E lè Moyiz retounen, Moyiz te vrèman fache lè l rive pou l wè se sa pèp la fè. Pèp la bliye kote Bondye soti avèk yo. Ebyen te gen yon ti rès ki pat asepte adore fo dò sa a. E w ap jwenn sa atravè Ezekyèl chapitre 32 le vèsè 35. Sa trè enpòtan. Te gen yon ti rès. E nou wè atravè labib toujou nan epòk le wa Akab kote Akab. Li antrene pèp Israël la nan apostazi. Ebyen te gen yon ti rest. Ti rest sa a se Elie et 7000 autres. Sa vle di mèdam mèsye chè zami, toujou gen yon ti rest ki derefize adore Baal. Toujou gen yon ti rest ki Asepte adore Bondye. E se sa, e ti rès sa ke nou jwenn atravè Apokalips chapitre 12 lan. Nou pa vle twò long, lè w li la Bib e nou gen pou nou kapab feyte Bib la avèk ou, sitou le liv Apokalips, a la fen dè tan, avan Jezikri retounen, ap gon ti rès Ti rès sa a, se se ki gad le kòmanman de Dye e ki gen le temwanyaj de Jezi. Ebyen, mèdam, mèsye, chè zami, li enpòtan jodi a pou nou kapab etidye Labib, etidye lapawòl de Dye, al etidye Apokalips chapitre 12 lan konplè Wap wè kòman dragon an, kòman yo dekri dragon an e kòman dragon an te irite kontre Bondye e kòman konfli an kòmanse. E se konsa nanm ou kapab grandi. Jodi an nou pale w de yon ti rès, yon misyon enposib an tan difisil. Men yo toujou gon ti rès ki gade le kòmandman de Dye. Li pap fasil. L ap toujou parèt difisil, men, ap gon ti rès. Èske nan ti rès k ap genyen an, èske w ap fè pati ti rès lan? Èske ou se yonn nan moun ki ap fè pati ti rès lan? E se pou rezon sa a jodi a nou fè chèn sa a. Se yon fason pou nou kapab avize ou, enfòme ou, etidye avèk ou. Pou pèmèt ke lè Jezikri retounen, ou menm ou fè pati ti rès la. M kontan maten an pou m ansanm avèk ou. M ap mande ou, kite yon kòmantè pou nou, pou ou pwouve nou ke w t ap tande nou. E se konsa, nanm ou kapab beni. Pa bliye, lè w li Apokalips chapitre premye, le vèsè. 3, Li di, Ere moun ki li les paroles de la prophétie e ki mèt an pwatik. Sa vle di gen benediksyon pou yo. Ere, sa vle di deja li kòmanse pa yon benediksyon, ere moun ki li la parole de la prophétie. M swete Wou se yonn nan moun ki beni a travè pawòl sa yo a. Jistavan ke nou ale, m ap mande w koube tèt ou pou n kapab priye Bondye. Imòtèl dè sye, Etènèl Nontre Grandye Nontre Pè, nanm nou beni e egzalte non pou gras ou pou byenfè ou manifeste anvè nou. Alòske nou t ap etidye pawòl ou, ke Sentespri ou kapab akonpaye nou Beni moman sa a pou nou. Fè nou gras. Ouvri entelijans nou. Afenke nou kab etidye pawòl ou e nou kapab mete pawòl ou an pratik. Fè nou gras. Padone peche nou. Nou poko sa o non de Jezi. Amèn. Bòn joune, bòn joune, shalom shalom, Jezi revyen byento, randevou vandredi pou ti koze pwofetik. Babay!